Ok, ou wè aktivite sa a, nou te envite prèske tout timoun katye a. E sèlman yon trantèn sèlman ki te la, men nou fè aktivite avè yo. Men nou fè labib avè yo, nou pale avè yo, timoun yo trè konprann. Menm lè, menm si w ap pale avè yo jodi an, demen maten yo ka fè lòt bagay. Men. Ou menm kòm lidè, ou toujou la pou sekoure yo, pou ba yo konsèy, pou travay avè yo. E mouvman nou an, li gen 2 volè. Li gen volè pou granmoun, li gen volè pou timoun. E sa fè, n ap fè kontak sou le plan entènasyonal la avèk papye nou fèk renouvle a la pou nou wè. Ki moun ki ka ede nou? Ki moun ki ka konprann nou pratikman lè nou rive nan mwad desanm pou nou fè yon gwo bagay si nou pa mouri pou timoun yo? Pèmèt yo gen kado, nou pa nan leta nou menm. Men, moun ki nan sektè prive an, yo ka ede ERSAF. ERSAF se youn nan òganizasyon sosyal ki pa pral mande jan moun yo vin mande lè yo gen yon òganizasyon. Nou menm nou la, nou nan sosyal, n ap fè l. E se sa fè w wè nou fè ti mouvman sa avèk timoun yo la jodi an. ki parèt pou mwen trè nòb e trè enteresan. Pase menm ti moun yo trè kontan pase yo pa jwenn sa. E pa bliye ti moun yo yo gen problem strès anpil ba ap pase nan peyi yo. Men lè ou menm kòm lidè ou chita avè yo ou ba yo yon bagay yo bwèl, ou ba yo yon bagay yo ka manjel, ou ba yo yon bagay yo pral lakay yo avè yo avèk li. Monchè pou mwen menm mwen panse ki krisyal. E ERSAF se travay sa lap fè nan kominote mòn Nazareth. ERSAF fonde depi kilè? Nou la depi 2007.
Se vre ke gen de bagay nou pa fè. Jan m wè òganizasyon isi fonksyone, m pa vle, mwen menm kòm kòdonatè gwoup la ki se Andres Flerimond, m pa vle antre nan sa. Paske poukisa lè w antre nan de bagay ki pla, li rann gwoup ou an tou vin pla. Men lè wap fè yon bagay a tit serye, gen moun si yo wè, yo ka ede. Se byen. E sa fè nan kominote a depi se nou ki ekri yon moun yo toujou prè a patisipe. Paske yo konnen kòb y ap bay la oubyen sa y ap bay la li pral jwenn moun yo. E pa moun ki bezwen sa. Ou konprann? Antanke
ansyen delege Bon Naza, ke ou te fè yon travay sosyal nan Bon Naza deja, ki rèv ou genyen pou ta devni yon lòt chèf ankò nan peyi a? Ok.
Bon, kamarad, se pa sèl ou menm. kòm e m ta ka di moun ki nan près, gen yon pakèt lòt moun ki toujou ap poze m keksyon sa a. Gen yon pakèt lòt moun ki toujou ap chache pawòl sa a. Wi, mwen kapab kandida wi, men se pa avèk gouvènman ki la yo, paske moun sa yo pa gen anyen y ap fè pou peyi a. Dayè se fini y ap fini a peyi a. Kidonk nou bezwen de moun. ki gen kolòn vètebral. Si nou kandida yo pa pral pran eleksyon an nan men nou. Si nou genyen yo pa pral vòlè l pou yo bay vagabon ou vagabòn ki pa pral regle anyen. An n gade yon delege ki la a. Pou mwen menm, o respè figi ou ki la a, m ta di sa se yon fatra. Paske mwen lè m te delege, m t ap travay pou katye a. Mwen fè prent milidye te kòmanse a, se mwen ki fini l. Ou wè m t ap travay? De, nan ri Jean Augustin an te gen yon pwoblèm. E mwen ki ale m al mete sab, siman atè de lò pou m te ranje l. Sa vle di mwen menm son nèg ki t ap travay. E pi, m te toujou fè kamyon an vini, se pa janm wè kamyon sa ap ranmase fatra bò isi an. Y ap pase pil fatra atè a e pa pran l. Mwen menm lè m wè sa m pa menm ap pale paske nou menm. Nou te toujou gen yon ekip ki te vin travay, yon ekip ki te parèt atit byen. Yon dènye bagay nou pral wè. Sou gouvènman pa nou an, prèske tout peyi a te gen plas piblik. Sou gouvènman pa nou an, te gen yon pil, yon bann lekòl. Jodi a, sa fè 10 an PHTK, menm yon lekòl yo pa fè, mesye. Kòman ou menm kòm jounalis, ou ta ka konprann yon bagay konsa? Lè w vin la nan Leta, se pa vòlè sèlman pou w vin vòlè, fò w ap. pran fò wap bay e ou pran sèlman ou pa bay epi pèp la menm la lap gade w nan zye li pa fè ankenn reyaksyon non sa vle di pou mwen yo zonbifye popilasyon sa nèt sa fèm mal e m santi vrèman son lafyèv ki tonbe sou mwen lè m wè popilasyon m nan konsa lè m wè pèp mwen an nou etay egare konsa lè m wè pèp mwen an ki parèt atit pèp ki fini. Men m swete ke Bondye ap remonte yo ankò paske fò yo pran pant lan kote yo te ye a. Pou n fini, ki rèv ou gen pou timoun yo paske mwen toujou ap travay avèk anpil timoun nan kominote Bannanza a, pou w fini ki rèv ou pou yo?
Bon, kamarad mwen, m p ap ba w manti, wè si m te gen mwayen la, antre lekòl sa a, m t ap peye omwen pou yon pakèt timoun. Men kòm nou menm nou pa gen mwayen nan gwoup nou an. Nou ka toujou fè de èv avèk kèk timoun. Men, sa pou nou ta fè a vre, nou pa ka fè l, paske nou pa gen mwayen. E nou pa pral mande jan moun yo fè òganizasyon popilè yo, yo fè yo tounen kèk ban leta. M pa pral antre nan sa a.